Te gen Madanm Polky ki sot Nouyòk tout espre pou l vin bay madanm mari l love. Polky, fanm nan sot Nouyòk li vin jwenn nou Ayiti. Kisa, kòman w konsevwa sa? Ok, lès mwen di sa mezanmi pou moun k ap gade ki potko sav madanm atis Polky. Tu vois ou je voudrais je regarder Polky avèk madanm ni. Tu vois, sa se pa makrèl, sa se vrèman kopin. Oh my God!
Sa se vrè kopin pou moun k ap gade atis Polky, ti medam Instagram sa k ap di yo bèl la a, si yon moun ka di l bèl ke madanm Polky, Ew fè kelkeswa kote m rive map di non paske mwen fyè de madanm mwen madanm mwen fyè de mwen tou sa sapèl melodi yon moun kap gade fanm sa mezanmi sa vrèman natirèl lè mwen di w natirèl alò lè mwen di natirèl la sa vrèman joli pou mwen la ti doudou m pa gen pwoblèm mwen te di m pap fime madanm mwen sou kamera pou tout moun wèl. Alò, madanm mwen se yon moun ki pase plizyè de peyi. Li vizite an Swis, li vizite Miyami, li vizite Boston, li vizite a Pari, e an Frans tou le peyi. Ok, Matinik, lòt ti kote yo tu. Alò, fò m di ou sa, bon, madanm mwen vin chache m la pou m repati, pou m retouve Ozetazini. Men li di m jan sa ye kanmenm. Paske li di m li lese manmi a e frè a l, li fè tou lè posib pou l antre an Ayiti pou l ka di m li pa konn kòman sa ye paske mwen, mwen kòm pa vle ale mezanmi e pa fòt mwen mezanmi fò m di nou sa Ayiti ede m priye ban m fòs mezanmi mon melodi mwen pa saw kisa pou m fè madanm mwen renmen m anpil li di mwen se pa dèy de dyaspora k ap file l. Cheri se ou menm m vin chèche polky. Bebe, m atann ke w vin chache mwen an Ayiti, men pandan m di w sa, bebe, ou vle pou m lèse peyi a konsa pou m al viv laba a letranje? M pa ka viv san ou. Ou pa ka viv san mwen, ni tou w pa vle rete an Ayiti? Non. Se ou m vin chache. Cheri, kisa m ap di avèk fanmi m yo pou m al abite laba nèt, pou m pa janm retounen anka? De tout lè fason, nou prale, cheri. Waww alò san Paul ki anyen paka òganize Cheri m konnen m renmen w e m konnen w renmen m tou Pou mwen depi an kòmansman depi lè nou tap renmen mwen te di w ke w se yon melodi pou mwen Ou se tout vi mwen ok Pa gen anyen ki ka kraze fwaye nou Alò pandan ke mwen vin twouve mwen se vedèt Tout dèy dè dèy sèy ke mwen fè Pou m twouve yon fanm tankou ke m paka jwenn Se ou menm ki pi bèl Cheri ou sispann fè m fawouche fanm nan lari a tande. Bebe a chak fwa lè mwen di w je t'aime plis ke sa toujou Konbyen milyon fwa ke pou mwen di w je t'aime? Oh my God! Hein? Mezanmi moun kap gade madanm mwen se pa dyòlè sa vrèman bèl pou mwen li vrèman bèl sa son gerizyon li ye pou mwen son tretman sa se souvni mwen sa se souf an mwen sa se vi an mwen sa se jenès an mwen sa se diplòm an mwen sa se etid an mwen. Ok fòm di nou sa Gon pakèt nèg kap vire nan lari a Yon pakèt bann fo dyaspora Yo pa gen tan pou yo fè madanm yo bèl Depi yo wè madanm yon nèg yo toujou crazy yo toujou believe You know Mwen menm madanm pam nan cheri m pran tout tanm pran tout vim Pou m fè l bèl. Se sa ki vle di w sa s on hit ou ye. Sa s on melodi. Anlè yon moun ki south melodi. Alò gen on pakèt fo dyaspora deyò a lan peyi a. Ap antre lan peyi a lè yo wè madanm moun yo pa konn kote pou yo kanpe. Mwen madanm pa m nan bòde pa m m pran swen de li. Lè l ap sòti pou tout moun wè l. Pa gen kritik.
La m pa bezwen fòk mwen ale lan. M pa bezwen fòk mwen ale lan estidyo. Mwen m tou prepare cheve madanm mwen. Lè nou wèl nan lari poun pa konnen son bagay konsa mezanmi pran swen de madanm nou paske mwen gon pakèt bann jèn deyò ap fin peri alò mwen menm pam nan cheri sa se bon tem alright bebe my god vrèman nice tou fon melodi pa gen kritik hein
waww yon moun kap gade atis paul ki je voudre je li gade yn bèl bebe kote kap slow it up in a way nan kay bebe.